Ti pitit sa a n ap gade sou ekran telefòn nan, se yon bèl ti pitit, pitit yon Ayisyen ki li fè l Chili. Nou konnen pakou Meksik, nou konnen pakou Chili sorry avèk Meksik la. Kòman pakou sa a rèd. Aprè tout pakou sa a dam nan sot fè avèk ti pitit la li rive sou fontyè Meksik la. Men lè l rive sou fwontyè Meksik la pou l travèse Etazini, ti pitit la anbarase l. Li menm kisa l fè? Li chwazi lage ti pitit la sou fwontyè a epi li menm li travèse Etazini. Daprè temwanyaj anpil lòt moun ki te prezan Ti pitit sa se youn nan ti pitit ki gen anpil chans paske anpil manman ayisyèn, anpil mèdam lage pitit yo tout nan wout. Daprè temwanyaj anpil moun ki fè wout chili pou rantre Meksik la fè konnen Nan tout wout la y ap kontre avèk ti bebe tou vivan, ti bebe ki mouri, jèn timoun yo lage nan wout la. Konsa tou, yo kontre avèk anpil rès kò timoun bèt kòmanse manje. Tout sa yo se son de fam ayisyèn, bon bon an n pa di fi paske mesye yo konn fè sa tou, ki eseye pran wout la avèk ti bebe blanch, ti bebe de mwa, fanm gwo vant akouche nan wout la lage ti pitit yo. Se son de moun de bon banm di ayisyen map presize l paske mwen gen enpresyon se ayisyen se nou menm ayisyen ki plis mechan sou latè. Si pwòp san nou pwòp timoun ki soti andedan vant nou nou abandone l pou nou rantre etazini pa gen anyen nou pa fè ankò. Daprè temwanyaj anpil lòt moun ki te prezan lè aksyon an pase a. Yo rankontre avèk anpil timoun nan wout la. Timoun ki tou vivan. Timoun bèt kòmanse manje. Ti bebe blanch. Moun yo lage nan wout la. Lè yo bouke yo pa kapab ankò yo jete timoun yo pou yo pran wout la. Nan moman nap pale la a, ti pitit sa a nap gade la a nan men otorite Meksiken, nan men polis. Paske apre kèk jou ti pitit la fè sou fwontyè a ap kriye, li grangou, li pa kapab, li te preske mouri, ebyen chans pou li otorite yo vin pran l. Madanm, ou menm kap gade ti pitit sa, bèl ti pitit sa ou abandone a. Eske ou pap gade istwa sa? Paske sa ou fè a ou konnen l. Mwen pa ka di se bliye ou bliye l. Paske menm chyen ki chyen gen pitit li, li pap bliye l alevwa se ou menm ki gen tout bon sans ou sou ou. Kòman ou santi ou nan moman sa lè wap gade pitit ou? Anpil nan nou nap kouri rantre etazini wi etazini se yon gran peyi ki bay moun anpil opotinite men anpil nan nou kap rantre ilegal konsa se mizè nou pral pase wi ou chwazi jete pitit ou ou chwazi jete prop pitit ou pou rantre etazini ou konn kisa ti pitit sa tap devni eske ou konnen kisa ti pitit sa tap soti. Franchman mwen felisite, mwen ta, avan tou mwen se, mwen felisite otorite Meksiken yo ki pran ti pitit la a la relèv, ki ba li swen aktyèlman ti pitit la lopital. E mwen swete Bondye beni ti pitit sa, Bondye fè l vin devni yon grand fam pami lè gran yo. Chans pou li li pa ayisyèn se yon paspò chilyen li genyen se yon paspò se yon chilyèn li ye paske se chili li fèt mwen swete Bondye pase avèl nan moman sa nan moman sa yo nap viv la valè fanm kap kriye kap mache nan jèn ki fin depanse tout rès vi yo pou yo gen yon timoun. Yo poko ka, yo pa ka fèl. Ou menm, Bondye baw chans ou fè yon ti pitit. Gade nan, gade kòman wal imilyel. Gade kòman ou jetel pou rantre Etazini. Gen moun ki pa gen pwoblèm menm si yo pat ka jwenn manje pou yo manje pito yo te gen yon ti pitit nan menw yo tap pase mizè avèl wi. Bon, an n ale abòne mwen yo paske se plizyè pwen mwen pote pou nou maten an. Daprè konv, nou tout konnen chèf gang Anèl Jozèf, daprè konvèsasyon li te genyen avèk Valeri Numa, li t ap temwanye tou nan radyo Valeri Numa, nou wè Valeri Numa, te chwazi poste de konvèsasyon li menm avèk Anèl Joseph genyen. Pami yo men m ban li kèk pou nou. Nou wè Valery Numa poste li di prezime chèf gang Anèl Joseph te kolabore ase byen. Li bay tout enfòmasyon yo te mande l. Sèl enfòmasyon li pa rive bay, li fè konnen an verite li pa ka konte kantite zam. Kantite bal ak kantite kòb li posede. Sipòtè l yo se moun ki nan pouvwa, opozisyon ak sektè prive. Ban m fè yon ti kòmantè sou temwanyaj Anèl sa a. Eske nou tande yon chèf gang, eske nou tande temwanyaj yon chèf gang kote li fè konnen li pa ka konte kantite kòb li genyen? Yon vòlè kap yon chèf gang kap vòlè afè moun kap touye moun jwenn leta ap sipòtel pandan se tan gen timoun ki fin pase tout mizè ki fin pase kont mizè yo pou fini lekòl fini inivèsite nan moman nap pale la se sendomeng yo ye yap imilye anba men dominiken. Se chili yo oblije ale se la tè yap travay. Pandan se tan yon chèf gang ki pa menm fè sètifika menm petèt ki jwenn tout ki jwenn tout privilèj sa a nan yon peyi kote l an kontak avèk prezidan nan yon peyi. An n ale ankò kote an n kontinye li pòz Valéry Numa yo. Li di pou pi lwen, pi lwen, prezime chèf gang Anèl Jozèf fè konnen li pa gen okenn limit nan tèm de sèvis piblik. Li temwanye pa gen okenn dokiman pyès li bezwen pou li pa rive jwenn li. Li menm konfime gen gwo dirijan nan leta ki konn rele l pou l simen latwoublay pou yo. Eske nou konprann pòz Valery Numa sa? Eske nou konprann temwanyaj Anèl sa? Banm li pòs sa epi poum tou fini pou poun ka kontinye avèk kòmantè yo. Nou wè Valery Numa ale li di prezime bandi Anel Joseph se te youn youn pami pi pwisan chèf gang nan peyi a. Li devlope bon rapò ak palmantè ki pwòch pouvwa. Palmantè opozisyon se sa ki ta edel jwenn anpil sèvis privileje. Pou m fini videyo sa a, èske nou tande temwanyaj pawòl ki sot nan bouch Anèl menm? Li fè konnen kan ti saji si Anèl, Anèl pa bezwen deplase pou l re, li jis, li jis rele, li bezwen yon paspò. Nenpòt pyès Anèl bezwen nan peyi a, li jis fè yon kout telefòn degaje yo a la minit senk yo fè Anèl jwenn pyès la. Pandansetan, gen timoun ki konn fini avèk etid klasik yo. Dèfwa, yon pyès konn fè yo fè ennan, dezan chita pa ka rantre nan inivèsite paske y ap mache, mache, fè de mwa ap mache dèyè yon pyès pou yo rantre nan inivèsite, pou y al itil, pou y al sèvi peyi yo, yo pa ka jwenn li. Epi yon bandi ki pa itil peyi a yon mèd sèlman sal itil se touye moun pa gen pwoblèm pou l jwenn nenpòt pyès a la minit senk. Ann li dènye pòs sa a pou n fini. Kòm lòt privilèj prezime chèf gang Anèl Jozèf san li pa deplase al nan okenn biwo mwen sot di nou sa talè a prezime Anèl Jozèf chèf gang lan di li pa bezwen deplase pou l fè yon paspò. Li pa bezwen deplase pou l fè wadèvè sa li bezwen an. Pandansetan, timoun ki aprann, timoun ki rete lekòl, ki fè inivèsite nan moman n ap pale la, avantaj chèf gang, bandi k ap touye moun, k ap kidnape moun genyen nan peyi sa, yon timoun k al lekòl pa jwi privilèj sa yo, pa gen avantaj sa yo. Ou menm k ap gade videyo sa. Ki wè temwanyaj Anel ap bay kote li pa gen oken pwoblèm. Pa al fè menm jan avè l. Paske menm moun ki nan pouvra sa yo, k ap ofri ou tout avantaj sa yo, pi devan se menm yo menm ki pral lonje dwat ba ou, sou ou pou yo touye ou. E lavi bandi pa long. A bon antandè, Salut! M ap vini avèk yon lòt videyo pou nou.